Maten an la a, mwen gen yon sè avè m la a ki pral poze m yon keksyon sou la pawòl de Dye, m ap priye ke le Sentespri va revele konesans ban mwen pou m ka reponn keksyon l. Kijan w ye la a maten an sè m? Ah mwen trè byen Apot, mwen trè byen gras a Dye. Ki keksyon w genyen jodi a? Ah bon, mwen gen konfizyon e kesyon an menm tan. Ah bon sam ta vle di mwen wè gen non papa a ke yo rele Jehovah a, El Shaddai, Adonai, ahh Yahweh, Yahve, Allah on pakèt non ahh e yo di tou pitit la. se Jezi. E yo di se nan non Jezi pou fè tout bagay. Poukisa Bib la se di ke se non Jezi a ki pi wo nan syèl la? E tout anj nan syèl la ap mete ajenou pou konfese ke Jezi kòm Senyè. Mwen mwen pa vreman konprann mistè sa uh m ta renmen e konnen ki sekrè ki kache nan koze bagay sa yo paske mwen vreman pa konprann li. Yon bèl keksyon ke w poze, se yon keksyon ke anpil moun gen pwoblèm Paske gen anpil tit ke bib la bay ki pa non vrèman Bondye. Bon ki ki eskizem wi ou di tit avèk non ki diferans ki genyen antre tit e non? Tit la se kankou ke ou ta ka di seyè or ou ta ka di pou m esplike w lan sans ke politik, n ta ka di, si gen yon chèf k ap vin la a, ou di chèf la ap vini. Men, lè w di chèf la ap vini, chèf la gen yon non ke l pote. Tit la se kankou ke yon travay ke w asiye ke moun sa a ka fè. Lè w di seyè, sa vle di yon moun ki gen tout bagay, ki ka fè tout bagay. Ou wè? Kòmsi w ap travay yon kote, ou di patron ap vini. Wi, oswa. Patron men, yo pa di w, fò w ta mande kòman patron an rele. Wi. Ok.
Kounye a, non patron an, y ap di l. Wi. Se menm jan an tou, lè w di Seyè, Seyè a gen yon non. Ok. Tankou ke lè moun nan di Jewova, Jewova se yon non. Yawe, Yawe se yon non. Men. Non Bondye.
Se pa non Bondye paske m pral pwouve w nan Bib la ki vrè non Bondye pote. Nou pral li nan Egzòd chapit 3. Nou pral li 13 a 14. Paske m renmen al nan kòmansman, nan rasin bagay la pou nou ka konprann sa n ap pale de li a. Ok.
Ou vle m li pou ou? Wi. Ok. Moyiz di Bondye konsa, Bon, koulye a, mwen pral bò kote pèp Izrayèl la. Mwen pral di yo, Bondye zansèt nou yo voye m kote nou. Ou mèt sèten yo pral mande m ki jan li rele. Lè sa a, ki sa pou m reponn yo? Bondye di Moyiz, Sa m ye a, se sa m ye. Apre sa, li di ankò, Ou apale ak moun pèp Izrayèl yo, Wa di yo konsa, Mwen menm ki rele sa m ye a, se Mwen menm ki voye ou bò kote yo. Wè, sa m ye a, se kankou ke se yon tit ke li vle di ke se tout bagay. E tout bagay soti de li menm.
Wè, men l poko bay yon non. Wè, kounye a lan Egzòd 6. Ou pral li pou mwen 2 a 3, Mwen pral pwouve ke menm Abraram, Izarak, Jakòb, Bondye pa t revele non l ba yo.
Li pou mwen.
Mo, Bondye pale ak Moyiz, li di l, Se mwen menm ki Seyè a. Mwen te fè Abraram Izarak ak Jakòb konnen m sou non Bondye ki gen tout pouvwa. Mwen pa t fè yo konnen m sou lòt non mwen an ki vle di Seyè a.
Ou wè la a? Men li di non mwen. Wi, men s on tit li ye. Seyè a s on tit. Men poukisa l pa di tit?
Bondye a s on. Enben, Bib la jan l ekri kounye a se ou t pou al dekode. pou wè sa mo sa a siyifi. Men lè n al nan Pwovèb 30, 1 a 6, ou pral li sa pou mwen tou, ou pral wè gen yon frè ki te poze yon keksyon avèk tout gran savan yo nan tan pa l, e keksyon l te poze yo a, se ki non papa, ki non pitit la, li Pwovèb 30, 1 a 6 pou mwen. Men pawòl a gou. Pitit Jak. Moun peyi Masa. Men deklarasyon nonm lan te fè, Mwen bouke, Bondye, mwen bouke, Bondye, mwen pa kapab ankò. Mwen sòt pase panyen pèsi. Se pa moun mwen ye. Mwen pa an gen lespri tankou tout moun. Mwen pa janm konnen sa ki rele konesans. Mwen pa konnen anyen nan bagay Bondye. Ki moun ki janm monte nan syèl apre sa ki redesann sou latè? Ki moun ki janm ramase van yo nan men l? Ki moun ki janm mare dlo nan rad li? Ki moun ki fikse limit tè a? Ki jan li rele? Ki jan pitit li rele? Di m non, si ou konnen. Bondye toujou kenbe pawòl li. Li pwoteje tout moun ki mete konfyans yo nan li. Pa fè l di sa li pa di. Si ou fè sa, l a fè ou repwòch la fè tout moun wè se mantò ou ye.
Wè la, nèg la poze yon keksyon ki non papa ki non pitit. A men se menm se menm jan wi m santim tou si tèlman papa gen anpil non mwen menm tou mwen ta renmen konnen. Kiyès nan tout non sa yo ki gen plis pouvwa ke non Pitit la, ke yo rele Jezi a? M pral esplike w sa. Lan Jan 8, 58, Bib la fè konnen ke Jezi te di nèg yo, Anvan Abraram, li te la. Men kijan Jezi ta fè la anvan Abraram? Enben, lè w al lan Jan. Chapit 1, 1 a 3, Ou wè zou, li menm li se lapawòl de Dye, e lapawòl la te a Bondye, e lapawòl la te Bondye. E lan vès 3 a, ou wè se lapawòl la k kreye tout bagay. So lè ke l te di anvan Abraham li te la, sa siyifi li pot ko pitit lè sa a, se lapawòl de Dye l te ye, se Dye l te ye. Se la a moun yo vin pa vle konprann. Ke Jezi se Bondye l te ye anvan ke l vin sou tè a. Ou wè? Epi tou l te di ankò lan Lik 10, 18, li te wè lè Satan tonbe. Ki jan l ta ka fè wè Satan tonbe epi tou ke l te sou tè a? Non, se anvan ke Lapawòl la te vin chè, paske lan Jan. chapit 1, 14, yo di ke lapawòl la te vin chè. Lè lapawòl la te vin youn nan nou menm, kounye a l ka esplike ke sa l te wè pandan ke li te avèk Bondye nan kòmansman, se pase se li k kreye ni vizib la, ni envizib la, li te a Bondye e l te Bondye. Ok, ou pral li pou mwen Kolosyen 1, 17 a 19.
Kris la te la avan tout bagay. Se nan li yo tout jwenn plas yo. Se li ki tèt legliz la. Legliz la se kò li. Se li menm ki bay kò a lavi. Se li menm An premye, ki te leve sòti vivan nan lanmò, pou l te ka gen premye plas nan tout bagay. Se Bondye menm ki te vle pou tou sa l te ye a, se sa pou Kris la te ye tou. Ou wè, Kris la, se li ki tout bagay. Paske se li ki te lapawòl de Dye. Sa Bondye ye a, se sa l vle Kris la ye. Se konsa pou n wè l, paske Bondye se yon sèl Dye, ou wè, ki pote yon sèl non. Li pa gen de non, li pa gen twa non, e m pral pwouve sa. Lan Lik 1, 26 a 38, lè w li, w ap wè se anj Gabriyèl Bondye te voye. al di Mari rele pitit li Jezi. Se anj lan ki te vini. Anj pa janm fè sa ankò, se yon sèl fwa sa fèt. Lè anj Gabriyèl te vin di Mari rele pitit la Jezi, nan Ak 4, 10 a 12, ou wè l di w trè klè ke Bondye bay yon sèl non anba syèl la. Li pa bay de non. Se lè l te voye anj lan di Mari rele pitit la Jezi. Se sèl lè sa a Bondye bay non. Se nan non Jezi a sèlman ke nou gen sali. Jezi li menm, lè l kòmanse misyon l a trantan, lan Jan 5, 43, li deklare a bouch li menm ke l vin lan non Papa a. Yo pa resevwa l. Si l te vin lan non yon lòt moun, yo ta resevwa l. Se Jezi k di sa. Men, m ta renmen w li, pase sa a se yon pasaj, se yon kle li ye, Jan 17, vès 11. M ta renmen w li sa pou mwen. Jan 17, vèsè 11. Ok. Mwen pa nan lemonn lan ankò, men yo menm, yo nan lemonn lan toujou. Mwen menm, m ap vin jwenn ou, Papa, ou menm ki apa, pwoteje yo pa pouvwa non ou, menm non ou te ban mwen an, pou yo ka fè yon sèl menm jan ou fè yon sèl avèk mwen. M pa konprann sa non, paske si m ta byen eseye konprann sa w di an, ki siyifi tout non y ap rele Yawe, Allah, tout lòt non y ap pedi rele yo a, ki siyifi ou vle di m ke se pa non Papa a, se pa non Bondye l ye? Non, yo pa non Bondye. Men ki kote yo jwenn non sa a? Enben, depi ou wè ke gen divizyon yon kote, ou mèt konn se Satan t antre. Se egzakteman.
Men Apot, sa m ta renmen pou w ta reponn mwen, ou panse ke aprè si yon moun ta fin tout yon gon legliz e ou konn ap rele Jewova a, Allah a, Yahweh, wate, tout non sa yo, ki pa non Bondye a. Si yon legliz te konn apre l, ou panse gen yon pastè k ap gen fòs pou l al di moun yo pa rele Jewova ankò, pa rele Yawe ankò, pa rele Allah ankò? Ou panse ke y ap gen fòs pou l di kretyen yo ke piga yo lonmen non lòt non dye y ap rele yo, se non Jezi a pou yo rele? Ou panse yo gen fòs pou yo fè sa? Wi, yo sipoze, paske menmenm mwen te lan pozisyon sa a yon lè. Nou tout ka lan pozisyon sa a. Ke nou panse yon bagay enpi tou se pa sa l ye. Men mwen te konn panse ke non Jewova, Yawe, se te non Bondye. Men, lè m vin konnen se non Yahshua a, ann ebre, ke nou rele Jezi a, ki vrè non Bondye, ki vrè non Papa, Pitit, Lesentespri, mwen oblije desann ògèy mwen, asepte sa, enpi tou mwen di piblik la ke mwen te lan erè. Si moun nan pa vle fè sa, l vle kontinye nan erè l ye a, kounye a l ka gen yon pwoblèm pi devan, paske l kenbe yon pèp nan erè. Moun nan pa ka fè sa. Ou wè? Dakò. Enben, se konsa ke men menm mwen, mwen wè li, paske m pral montre ke gen manifestasyon lan kò Bondye ki fèt. Epitou moun yo pa konprann manifestasyon. Se la pwoblèm nan ye wi. Paske yo wè papa, yo wè pitit la pi piti ke papa. Èske ou konprann? Men, se lapawòl de Dye ki te vin pitit, ki te manifeste kankou pitit. M pral bay twa manifestasyon Bondye te fè lan Ansyen Testaman an, epitou m pral moute twa manifestasyon ke l fè lan Nouvo Testaman an, e lè moun lan wè l konsa, l ap konprann s on sèl Bondye t gen, s on sèl non yo pote, se le non de Jezi. Lan Jenès 1, 26, lè l di konsa, An nou fè lòm lan imaj nou. De kiyès li t ap pale? Li t ap pale de li menm. Li t ap pale de lapawòl de Dye ki te la avè l, si w sonje lan Jan 1, l di, Lapawòl la te a Bondye, lapawòl la te Bondye. Enpitou, lan menm pasaj la, lan Jenès, lan Jenès li di konsa ke le Sentespri te pase sou dlo yo. So wè le Sentespri te la, la pawòl te la, enpitou Bondye te la, se sa k fè l di an nou fè lòm. Se pa a anj ke l t ap pale, li t ap pale avèk la pawòl, e avèk le Sentespri. Lan Jenèz 19, 23 a 24, w'ap wè de Seyè. Youn te desann, li t'ap pale a Abraram, pase li ta pral Sodòm e Gomò pou li te al boule yo, jis kon Abraram te plede paske lou se la li te ye. Enpe tou lan Jenèz 19, 23 a 24, ou wè Seyè a fè dife devni de Seyè ki anlè a. Sa vle di, youn te atè ki t ap pale Abraram, epitou l fè dife sot anlè lan men lòt la pou boule Sodòm e Gomò. Ou wè de manifestasyon. Ankò lan Sòm 110, vès 1, David te di, Seyè a di a Seyè m nan, Chita adwat mwen. Ankò ou wè twa manifestasyon de Bondye lan pasaj sa yo. Antouka nan Nouvo Testaman an, ou wè sa tou. Nan Matye 3, 13 a 17, lè ke Jezi t ap batize, si w sonje, ke le Sentespri te desann sou li lè l sot nan dlo a, si w sonje, Jezi li menm ki te devan Jan, se la Pawòl la ki te vin tounen òm. Enpi tou, le Sentespri te pran fòm yon kolon, li desann sou Jezi, lè l sot nan dlo a. Enpi tou, Papa a te pale anlè a. Sa a se pitit gason m nan ke m renmen anpil. Ankò, la ou wè twa manifestasyon. Ou wè Lapawòl la ki te tounen Jezi, ou wè Lesentespri ki te pran fòm yon kolon, epitou Papa a ki te pale anlè a. Ankò, ou wè twa manifestasyon lè ke nan Matye 28, 19, lè Jezi te di, Ale, batize yo nan non Papa, Pitit, Lesentespri. Ou ka di, Ale batize yo nan non Papa, ki Jezi, batize yo nan non Pitit, ki Lesentespri, batize yo nan non Lesentespri, ki Jezi. Ankò, ou wè twa manifestasyon men son sèl non. Paske tout batèm ki te fèt, se nan non Jezi tout te fèt. Nan Travay 4. nan travay 7, eskize m, 55 a 60, ou wè lè ke yo t ap lapide Etyèn, Labib di w Etyèn te ranpli pa le Sentespri. Sa se youn. Enpi tou le Sentespri ouvè je l, li wè syèl la ouvè, li wè Jezi kanpe bò kot Papa a. Ankò, ou wè 3 te manifeste. Men lè w al li nan Bib yo rele Wa James lan, an anglè yo di King James, nan pasaj 5, vè 7, ou wè l di w gen twa ki fè temwayaj nan syèl la, Dye, lapawòl de Dye e lespri de Dye. E l di w twa sa yo fè youn. Nou wè lan Ebre 1, 8, kote ke Papa a rele Pitit la Bondye. Si papa a rele l Bondye, se pa ou menm ki pou pa ta rele l Bondye tou. Paske se Bondye l ye. Paske lan Jan, lan e, e, lan, lan Apokalips, Jan di konsa lan Apokalips 1, 8, ke Jezi se li ki Dye Toupisan an. Ou wè? Se paske. Se Jezi ki te bay anj lan revelasyon an, lè w li w ap wè ke Jan vin asepte ke Jezi ki te bay revelasyon an se li menm ki Dye Toupisan an. Men, si gen moun ki gen dout, m ka konprann ke w gen dout, paske genyen lan disip yo, lan Matye 28, 16, ki te doute lè yo wè Jezi, enpe te adore l kòm Dye, Enpe pa t adore l. Menm jan Toma, apre rezireksyon an, Toma te gen anpil dout, li te di li menm li pap kwè tout tan li pa wè Jezi. Men, lan Jan 20, 28 a 29, lè Tomas wè Jezi, Toma di konsa, Seyè e Dye! Men tande jan Jezi reponn li, si Jezi pa t Seyè e Dye, li ta fèt pou di Toma, Se pa mwen ki Dye! Men Jezi pa di l sa non. Jezi di Toma, Paske w wè, ou kwè. Benediksyon pou moun ki pa wè ki kwè. Se mwen menm ki Bondye a, se men menm ki Seyè a. Ou wè, tout moun ki kwè konsa, tankou ke yon pastè, oswa yon evanjelik, oswa yon teyolojyen ki ta wè l nan sans sa a, ke se Bondye Jezi ye, moun sa a ap resevwa yon benediksyon. Si l anseye sa tou, moun l ap anseye sa yo, y ap resevwa yon benediksyon. Men nan Izayi 9, vè 6, se li ke m pral vle w li pou mwen, pou moun nan ka wè vrèman vre ke sa Jezi di ke l ye a, Izayi, te gentan pwofetize sa. Ansyen Testaman an te deklare l, Nouvo Testaman an deklare l, se nou menm kounye an ki pou asepte sa ke Labib di. Li Izayi 9, vè 6. Izayi 9, vèsè 6, Nou gen yon ti pitit ki fèk fèt, Bondye ban nou yon gason, se li menm ki pral chèf nou. Ya rele l bon konseyè kap fè bèl bagay la. Bondye ki gen tout pouvwa a. Papa ki la pou tout tan an. Wa kap bay kè poze a. Wè, Izayi te gentan deklare ke Emanyèl la ap vini, e Emanyèl la se li ki pral Bondye pou tout tan an. Se lan li menm. K pou nou repoze. E sa k fè Jezi te di, Si nou kwè nan Bondye, kwè nan mwen tou. Paske, jan Bib la mete l, nan Matye 28, 18, Jezi deklare ke kounye a l gen tout fòs, paske Papa a ba l tout fòs. Sa vle di kounye a li egal a Papa a, menm jan l te ye nan kòmansman, lè se lapawòl de Dye l te ye. Pou moun yo ka konprann sa m ap di a, Se kankou ke pawòl pa m se mwen menm, lespri m se mwen menm, kò m se mwen menm. Enben, pawòl Bondye se Bondye, lespri Bondye se Bondye, kò Bondye se Bondye. Se konsa ke l ye. Se sa k fè Bib la di lan Ebre 1, 3, Jezi se li menm ki te egzat imaj Bondye. Se li menm ki deklare sa Bondye ye. Se li menm ki deklare non Bondye. Se li menm ki moutre nou amou ke Bondye genyen pou nou lè l te pran kwa a, li koule san l pou nou menm. Se pou m ta di w ke vrèman vre, Bondye vini sou tè a, l mache sou tè a e moun pa kwè sa. Lan premye Timote 3, 16, Bib la deklare w se yon mistè ke li, ke Bondye te mache sou tè a, e anj yo te wè ke lè Bondye ap mache sou tè a, e apre sa, lè l fin mouri, l resisite, yo resevwa l lan tout glwa l, yo ba l tout fòs li. Tout pwisans li, tout onè ke l merite. Se sa k fè Bib la di w ke tout moun ni lan syèl, ni sou tè, ni anba tè pral met ajenou epitou konfese Jezi kòm Seyè. Yo pa pral konfese Jewova kòm Seyè. Yo pa pral konfese Yawe kòm Seyè. Yo pa pral konfese Yave kòm Seyè. Yo pa pral konfese Allah kòm Seyè. Paske se pa non sa yo ki pi wo lan syèl la. Non ki pi wo nan syèl la, se non Jezi. Pa gen lòt non ankò, paske Bib la di w klèman Bondye bay yon sèl non anba syèl la. Bondye pa bay de non. Tout lòt non ki fòmile, se pou desann non Jezi a. Ou wè? Paske si w gen yon lòt non sou kè w, sa vle di non Jezi a divize, li pèdi fòs. M poko janm tande yon pastè oswa yon evanjelik oswa nenpòt moun Ale etire demon lan oken lòt non ke non Jezi. Paske pa gen demon kap tande w si w al chase yo lan oken lòt non ke le non de Jezi. M ta swete ke sa ke nou pale la yo ou gen konpreyansyon de yo, ou trè konprann yo, ke konnye a se non Jezi a sèlman pou site, tout lòt non yo se pou m di w se satan kap kamaflaje non pou l mete pi wo ke non Jezi ki Seyè nou an. Èske ou konprann, sè m? Wi, m konprann. M konprann. M konprann anpil. Enben, se trè byen sa. M ap kite nimewo m si yon moun gen keksyon, yo ka rele m epi tou poze m keksyon sou sijè sa a. Nimewo m se 754 242 19 78. Ankò, 242 1978 si w gen keksyon ou gen dwa rele m enpi tou nan pale ansanm ke Bondye beni nou o non de Jezi Amen.